Bonjour mes amis, koman nou ye? Bongo Cuisine Créole antre lakay ou yon lòt fwa jodi an pou nou prezante yon boulèt. Ok, kisa n ap bezwen pou nou fè boulèt sa jodi an? Kòm nou a kapab remake, mwen genyen food processor m la, blender sa mwen genyen, si w pa genyen youn nan cuisine ou, E mwen pa kache pale w, se yon blende ki konplè. Li vini avèk food processor sa, ou kapab bat farin ladan l, map toujou montre w kòman w kapab itilize l. Mwen te achte vyann bèf mwen fre, mwen fè vyann moulen an pou kont mwen, mwen rache l, mwen pase l nan food processor a, se li nap gade la a. Mwen gen tout koulè pwavron, zonyon rache a peti de, mwen genyen farin, pòm de tè, e yon grenn ze, pwav, epi. Bon gou kwizin kreyòl epis la avèk piman mwen fè pèsonèl nou bal montrew kòman nou kapab fè boulèt sa mezanmi rete branche nap gade tout bagay yo ansanm ok sa se pòm de tè a map rachel mwen mete li bouyi epi poum kapab adisyone li nan boulèt la. Ok mezanmi sa se vyann nan mwen prepare pou kont mwen, mwen achte vyann ki fre sou le mache, mwen pa achte vyann ki tou e moulen an, m ap vide l nan sa a, kòm mwen te di ou si ou pa gen yon blendè konsa mwen ankouraje ou achte youn nan sit nou an ok. anlè a klike nan sik anlè a li vini avèk 2 kòp ou kapab fè smouti, blendè a epi food processor sa. Ok kisa nou ap fè mezanmi mwen genyen vyann nan la ki rache ok sa map fè mwen ap mete yon kiyè epis bon gou kwizin kreyòl nan vyann mwen yan ok se sèlman sa mwen itilize yon kiyè epis. Mezanmi nou ap bezwen e piga nou bliye tou nou ap pral bezwen sitwon pou nou adisyone nan vyann nan ok nou pire sitwon ladann epi sa nou ap fè nou ap asire nou ke vyann nan nou pase tout epis lan ladann byen epise vyann nou. Ok mezanmi nou byen epise vyann nan byen epise ok mezanmi mwen ap mete men se epis sa mwen itilize pa bliye klike anlè a achte youn mete sou kawntè ou pap regrèt se epis mwen vann mwen ap mete piman nan nan boulèt la ok map mete piman Mwen gen pim pèsi rache, m ap mete pèsi yo rache. E pi kounye la mezanmi mwen ap adisyone tou koulè pwavron, zonyon rache a peti de. Nou mete tout nan boulèt la. Ok, asire ke nou Byen mikse tout bagay yo byen byen byen mikse. Nou ap mete pwav. Ok mezanmi nou ap mete pwav. Grenn ze sa mwen gen la mwen ap mete li tou. Epi nou mikse tout bagay yo ansanm. Mikse tout ansanm. Tout bagay yo ansanm. Ok, nou ap kite vyann nan la. Sa se pòm de tè a ke mwen bouyi. Mwen gen yon grenn fwomaj la vach ki ri. M ap mete l ladan l pou m kraze l byen kraze. Nan pòm de tè la pou m kapab li ba li yon lòt gou ki trè espesyal. Ok. E pi sa m ap fè pòm de tè a, mwen ap mete pòm de tè a. Ou kapab sou pa gen pòm de tè a, e ou kapab fè boulèt sa avèk, ou kapab fè boulèt sa avèk pen. Ou jès mete pen an rache, mwen kite antre pòm de tè a, m pa vle pou l pwòp. Ou mete pen an, ou tranpe. Epi ou kapab fè boulèt ou ok. Sa se boulèt lan la ki prèske pare. Epis lan li gen sèl ladan li deja. Epi m ap adisyone yon sa se piman kayenn pèpè. M ap adisyone yon ti piman kayenn pèpè ladan li. Epi apre sa wap bezwen farin pou mete nan boulèt la. Sa map fè kounye an mezanmi, map asire m pou tout bagay yo byen byen melanje. Map mikse li avèk blendè sa ke m genyen. Pa twòp, yon ti bagay tou piti pou l pa twòp tou. Ok, that's it. Pa fè li twòp twòp twòp twòp. Pase pou boulèt nan pa twò mou. Ok mezanmi. Mwen boulèt lan sa mwen fè. Mwen lave men mwen. Pou m asire m ke. Mwen byen woule boulèt la apre sa mwen pase l nan farin pou l kapab fri byen gou. Ok zanmim yo kòm mwen te di nou bal lave menm la a. Ok. Men boulèt la. Asire ke nou pou nou gen lwil nou byen cho. Fò lwil la byen cho pou boulèt la pa kraze. Ok ou gen dwa e e pou pran men w la a men ni. Wè boulèt la gentan fèm. Pa gen pwoblèm menm, pa gen danje menm. E pi farin ou la ou jès lage yo nan farin nan. Ou asire ou ke yo byen pran farin. Ok. Vwala. Meni. Roule yo byen roule, ou asire ke yo byen pran farin, ou pa bezwen ezite gen pwoblèm pou lage l nan farin nan pou l kapab byen pran farin nan. Apre sa fòk lwil ou kapab byen cho. Ok, fò lwil la byen cho pou boulèt la pa kraze. Apre sa lè ou fin lage l nan lwil lan, ou gen dwa desann dife an tou piti pou l kapab kuit. Men asire ke ou mete boulèt la nan lwil ki byen cho. Vwala, lwil nou cho la. Pitit mwen pa kache pa nou, boulèt sa se koupe dwèt. Sèlman epis bon gou kwizin kreyòl la nou mete nan boulèt la, ok? Se konsa. Men yo, nou ba lage nan lwil la la. Ou ayayay. Ou just pran yo nan lwil la, nan farin nan. Lwil la byen cho. Lage yo nan lwil la. Pou boulet ou pa kraze. Ok ti madam. Nou wè? Mete l nan dil ki byen, byen, byen, byen, byen, byen cho. Mete l nan dil ki byen cho. E pi, ou kite boulet ou byen fri. Ayayay. Mwen kite boulet la byen fri la, m pa kache pa nou.

Mete yo sou yon bagay ki sou yon papye pou gress la kapab soti. Mèt la mwen ta pare pou nou jodi a. Ok. Se pa ti gou. Wè. Li byen kuit. Byen frape, byen fasil. M pa kache pa nou pitit mwen al fè boulèt ou tande. Babay n ap wè nan yon lòt videyo.